Nan video avan nou pale de focus ou, motif ou, goal ou, nou pale de kòman bagay sa yo yo kapab pèmèt ou reyisi nan kèlkeswa sa ke ou vle fè a. Kounye a puiske ou gretan konnen kòman pou idantifye focus ou, Ou konnen kòman pou idantifye motif la, ou konn kisa motif la ye, ou konn kisa fokis la ye. Ebyen kounye a an nou fè yon plan ansanm. Pa bliye m di w motif la se sa ki souke w la, se sa ki fè kè w bat la, se sa. Ki lè ke w panse avè l ki fè chè de poul leve sou ou a? Se sa ki motif la. E goal la oubyen focus la se akonplisman an. Se kote ou pral rive pou w resevwa lajwa a, pou w resevwa sètifika a. pou resevwa, kòm m te ka di, koup la, kouwòn nan. So, kounye a, annou bati plan an ansanm. M ap pran yon egzanp ki trè senp ansanm avèk ou. Pa bliye fokis mwen se plis sou biznis li ye. Men, pandan ke m ap pale de biznis lan tou, mwen sonje m te di l nan jou pase yo, nan yon emisyon ke m te fè, Lè ke wap fè biznis, si ke ou pa aprann nan kisa ou pral antre, si ke ou pa genyen yon mindset, si ke ou pa gen, si ke ou pa gen yon motivasyon, si ke ou pa konnen kòman pou jere yon seri de bagay, ebyen ou ka antre nan sa w antre a epi li brew. Mwen te bay egzanp sa. Mwen te di, Biznis se kòmsi lè w ap antre nan yon bann bizango, yon bann chanprèl. Gen anpil moun ki konnen ki sa k yon bann bizango, ki konn ki sa k yon bann chanprèl. Lè w antre nan biznis lan, si ke ou pa konnen sa w ap fè a, si ke ou pa aprann prensip yo, ou pa aprann baz yo, ebyen lap brew se menm jan lè w antre nan bann bizango ebyen si ke ou pa respekte prensip yo ebyen menm bann bizango w antre ladann nan se yo kap manje w ankò se konsa l ye nan biznis ou sipoze genyen yon plan e plan an sipoze ekri e w sipoze revize l de tanzantan. Ou sipoze revize l de tanzantan. Ok, ban m pran ti egzanp sa a. Moun ki genyen anpil responsablite yo, m ap di l konsa, paske m pa ta vle di moun ki rich yo, men m ap di moun ki gen ki gen anpil responsablite. Yo genyen schedule yo, yo genyen plan yo. Genyen ki genyen plan. pou tout ane a. Yo gen sa yo rele prediksyon, men sa yo prevwa pou ane k ap vini an. Epi, yo genyen tout bagay ekri liy pa liy sa ke yo gen pou yo fè a, prediksyon an, yo genyen tout bagay ekri liy pa liy kòman pou yo reyalize sa. Pou ki rezon yo fè l konsa? Pase pa bliye, sa a w ap gade la a, li gen dè milye, dè milye, dè milye bagay k ap pase ladan l, k ap vire konsa, l ap vire konsa, l ap vire konsa. Se sa k fè w ka wè, ou gen dwa rete konsa, ou gen yon bagay ki vin nan lespri w, ou pa fokis sou li, epi. Ou sèlman ap regle yon lòt bagay ou di wa retounen sou li. Aprè yon minit pase, ou fè tout efò w pou sonje sa k te nan lide w la ou pa kapab. Pase gen twòp bagay ki la a. E yo pa rete an plas. Y ap mache, y ap vire, y ap vire, y ap vire. Lè ide a vini. Ebyen se pran li. Ekri li yon kote. Pase ekri li gen yon pakèt pakèt pakèt enpòtans. E pa nan biznis sèlman. Men nan lavi ou. Kèlkeswa sa ke ou deside fè a, ebyen si ou pa ekri li, ebyen ou ka wè ou pral di ou te ou pral sonje ou te gen yon bagay pou ou te fè jous nan Nan de ou twa zan ankò. Petèt gen dwa se yon moun ou wè ki reyalize sa, epi li lè sa ou pral recall, ou pral sonje ke ou te gen yon bagay konsa ki te vin nan lespri ou. Men puiske ou pa t ou pa t disipline ase pou te ekri li, ebyen ou bliye li. Moun ki plis avanse yo, yo ekri tout bagay. Yo ekri dat la, dat yo kòmanse a, epi dat akonplisman an. Epi, yo ekri tout detay, tout chemen, tout pwosesis kòman yo pral reyalize sa ke yo vle reyalize a. Rezon an senp. Ou gen dwa Te gon bagay pwal regle la epi ou resevwa yon phone call, yon moun di w yon pawòl, li gen dwa twouble lespri w, ou menm bliye sa w te gen pou te fè a. Oubyen yon moun gen dwa rele w la epi n tonbe bay dyalòg, tonbe bay odyans, ou bliye si w te gen yon bagay pou te fè. Rezon an, se paske ou pa ganyen ekri. Moun ki plis avanse yo, biznismann yo, antreprenè yo, rezon ki fè yo ekri tout bagay, se paske si yo pa ekri li, yo p ap akonpli l. Si l pa ekri, li p ap akonpli. E si w bay tèt ou abitid sa, lè ke w di w ap fè yon bagay, epi non sèlman ou ekri li, ou ekri dat w ap kòmanse pwojè a, Ou ekri dat w ap fini l. Eseye pou wè. Ou genyen 80 a 90 pousan nan dat ou fikse a pou fini l. Rezon an, otomatikman ou ekri li, motivasyon ou kòmanse ap elve, ou fokis sou li plis. Menm lè ta gen yon bagay ki vini pou distrè ou, ebyen otomatikman sa w te ekri a, lide w ap retounen sou li, paske li ekri. Se pa san rezon lè w antre nan yon ofis, sekretè la, li gen yon ekip ti papye jon ki avèk kòl ou ka sèlman ou sèlman detache l epi w kole l nan mi an. Ou wè sou tout screen computer a, sou tout. panno a ou wè gon ti bagay ki ekri ekri ekri paske si chak sak vin devanl li pa ekril met yon kote li pap sonjel li pap sonjel se pa san rezon yo fèl konsa ou menm ki gon bagay ou vle reyalize kelkeswa sa li a m pa bezwen konnen li pa oblije fòk se nan domèn biznis. Kèlswa sa ke ou vle fè a. Bay tèt ou yon misyon. Premyèman, sa pou w fè. Reponn Reponn kesyon sa a, Ki motif la? Fè atansyon Fè atansyon Motif la, mwen te di li deja, li sipoze sa ki soti, sa ki fè kè w bat la. Sa. ou santi ki enpòtan pou ou a. Se li k sipoze motif la. M pa konn motif pa w la. Men, motif ou a sipoze enpòtan. E l sipoze bagay ke chak moman ou rete ou panse avè l la. Epi, fokis la. Ou ekri motif la avan. M ap pran yon egzanp ansanm avè w pou w kapab wè sa ke m ap pale a. Pa egzanp, mwen di, m ap set up biznis mwen. Rezon ki fè map fè biznis lan se lè ke mwen retired pou mwen pa gen pwoblèm lajan poum ka vwayaje kotem vle nan mond lan e malgre ke map vwayaje pou lajanm ap travay pou mwen ap fè pitit ap grandi epi poum jwenn kòb poum ede Moun ki nan bezwen. M ap repete l ankò. Motif mwen. Se lè ke m retired pou m kapab vwayaje kèlkeswa kote m vle san pwoblèm. Pou m kapab ede nenpòt moun ke m vle ede. Sa se motif la. Kounye a ann pale de goal la. Ann pale de focus la. Focus la se. Kòmanse biznis mwen. Alò m kòmanse biznis lan deja. Travay nan biznis lan pou jiskaske. Mwen reyalize sa ke m vle reyalize a. Alò, sa ki pral pèmèt lè ke mwen. Tired. Ki pral pèmèt ke mwen ka deplase fè sam vle a. Ebyen focus la se lal rive. Focus la se set up biznis lan epi pou biznis lan ka bonm mwayen poum ka fè sa ke motif mwen yan sa ki nan motif mwen yan poum kapab reyalize yo pou biznis lan bonm ase mwayen posibilite poum kapab fè sa. Ou menm, m pa konn kisa w vle kite kòm fokis. M pa konn kisa w motif. Gen moun motif li se kapab pou li yon avoka. Alò, li vle vin yon avoka, motif la se pou l kapab ede moun ke yap maltre la lwa ap maltrete yo poul ka al defann moun sa yo. Gen moun se motif yo sa. Goal la se se focus la se lekol la poul ale poul acheve etude li poul gen yon diplom poul gen yon lisans poul gen yon bachelor kap pèmèt li fulfill oubyen pèmèt ke li fè sa ki genyen nan motif li a. Mwen pa konn paw la kisa li ye. Men make sure ou idantifye l. Lè w fin idantifye l, ekri l. Pa ekri l nan yon kaye ke ou pap janm pase bò kote l ankò. Ekri li, mete l yon kote chak jou ou pase ou kapab wè l. Lè w fin ekri motif la, ekri Fokis ou a. Sou kisa ou pral fokis ka pèmèt ou reyalize sa ke w vle reyalize a. Set up yon deadline. Jodi a se tèl jou li ye, ebyen nan tèl ane, nan tèl jou pou m reyalize sa ke m vle reyalize a. Lè w fin mete li konsa, epi mete tout Detay kòman sa pral rive fèt. Si pa egzanp, ou ta di, Bon, ou pral travay uitèdtan, m sipoze ou ta gen yon djòb, ou travay uitèdtan, ou pran inèdtan pou sot nan travay la pou vin lakay ou, lè w rive lakay ou, ou pran yon inèdtan pou w kapab fè yon ti repoze, epi Ou pran on inèdtan pou kapab travay sou pwojè ke ou genyen an. Ou ekri jounen ou, kòman tout bagay ap fèt, ou planifye tout bagay, epi ou mete l konsa chak jou de jou an jou, jou an jou, jou an jou, epi de tanzantan ou pase ou revize li. ou gade li pou wè si gen bagay ki ki dwe chanje, si gen bagay ki dwe ogmante. E m ap di w sa, ou gen 90 pou san chans pou sa w ekri a, dat ou fikse pou reyalize sa w vle reyalize a, menm si ke w pa konn ki kote w pral pase pou reyalize sa w ap reyalize a. Men otomatikman ke w ekri l, li posib. Li posib. Otomatikman ou ekri l, li posib. Sa ou ekri a, li vin yon fòs k ap devlope. E may ou pral kòmanse travay sou kèlkeswa posiblite ki genyen pou reyalize sa kò ou vle reyalize a. L ap travay sou li. E l ap pèmèt sa rive. Medite sou li. Believe. S on bagay ki trè enpòtan. Kwayans. Gen anpil moun ki banalize sa. Men wè kwayans, kwayans lan pèmèt ou fokis anpil. E sa ke ou di w ap fè a, otomatikman ou ekri l, epi ou kòmanse kwè nan reyalizasyon an, epi se gade w ap gade. Ou pa bezwen konn kòman ou pral reyalize l. Ou pa bezwen konn kòman ou pral reyalize l. Otomatikman ou ekri l. W ap wè, se, se, ou p ap menm rann kont lè ke w ap wè travay, travay la ap fèt. W ap, w ap gade, w ap wè, w ap fè tout bagay yonn aprè lòt san ke w pa menm reyalize. Epi se lè w gade, epi w ap wè jou a rive, bang! Rèv ou, rèv ou a reyalize. Pran abitid. Ekri motif ou a. Ekri fokis la. Ekri demach yo. Kòman ou pral reyalize sa ke w vle reyalize a.